Bonswa, bon retou sou chanèl la sè Mike ann fè lajan sou entènèt la. Jodi a ankò mwen vin pale nou de kòman ou ka fè chèn youtube ou pwogrese e kòman ke ou ka gen anpil vi sou chèn youtube ou e kòman ke ou ka avanse sou rezo sosyal yo pou ou vin gen anpil abòne ebyen nou te toujou gen plis fokis nan youtoubè yo moun kap fè video mete sou youtoub kòman ke pou fè de minyati kòman ke pou konnen ki sijè ki ap fè aktyalite kòman ke pou konnen ki sijè kap fè aktyalite. Koman ke pou konnen e eske tit video la ka ale viral etc. Ebyen koman ke wap arive fè sa. Ebyen bon nouvel pou nou. Jiske la si video a enterese nou, m konnen gen de bri kap fèt arawonn, bri kap fèt alantou, men si video a enterese nou, pa bliye abone, aktive kloch la pou lot video yo. tout moun ka jwenn tout notifikasyon nesesè yo, epi tou pa bliye poze m kesyon epi epi voye de mesaj pou ankouraje m, e mwen menm tou m ap swiv se sa ke nou bezwen, sa ke nou mande, mwen menm tou m ka fè de rechèch pou nou, konsa m va pote nan nouvèl videyo a plis esplikasyon de yon sijè ke nou menm nou pi bezwen ok, si n ap gade m jiska mentnan ebyen. An nou ale dirèkteman sou sijè a, sa ke nou vin pale jodi a. Jodi a nou vin pale de yon app kap fè aktyalite, si wap moute sou YouTube la la wap wè anpil moun ap eseye pale de li. Ebyen jodi a nap pale de yon app ki rele VIQ. VIQ, Vid IQ, Vid IQ kisa li ye? Se yon app ki kreye sèlman pou YouTube app. Poukisa l kreye, se ke li menm l ap ede w gade tit videyo a, èske tit videyo sa a ka ale viral, e dezyèm bagay li ede w fè, li ka menm ede w kreye de videyo, si w ap fè yon videyo faceless, bagay yo konnen yo rele, sa vle di kote w pa, ou pa pale, jan w parèt la, ou pa parèt konsa, se sèlman ide w k ap travay, ou ekri ide a, epi li pwograme vwa pou ou, li pwograme videyo pou ou, li pwograme script pou ou, tout bagay li fèt. tout bagay pou ou ebyen VIQ li fè tout sa ki posib pou video YouTube ebyen kounya la se youn nan rezon fèm pote video sa jodia pou paske m konnen gen anpil nan fanatik mwen moun kap tande moun kap gade ki di bon Michel-Ange nou ta renmen sè Michel nou ta renmen tankou chèn YouTube nou tankou jan w mete antre a pou nou te ka fè yon antre konsa kote nou mete foto w konsa etc. e kòman n fè sa. Ebyen avèk kisa m fè sa, m fè sa avèk Canva. M te di l deja nan lòt videyo a, m repete l ankò, Canva, ebyen m pa bezwen, bon m pa gen yon sistèm kote m ka prezante nou, ok men sa Canva, men kòman pou fè, bon m te di deja men kòman pou fè pou n download Canva, n ale sou Google play epi nou ekri Canva, C-A-N-V-A, Canva, C-A-N. MVA ebyen ou download li epi lè w fin download li ou antre sou li lap di w swivi yo kòman pou kreye kont la etc epi konsa avèk canva sa ou pa menm bezwen gen canva pro a canva pro a li menm li bon tou paske se lè wap bezwen ale lè w kòmanse vrèman eksplore epi wap bezwen fè plis bagay kounya ou ka peye kòb pou w ka fè plis aktivite avèk canva canva li menm li ka menm kreye videyo etc. eksetera, epi li gen yon sistèm entelijan atifisyèl ki antre sou li tou, men sa a lavni ou ka fè l, bon pou le moman pou kòmanse, an nou di n ap kòmanse nou pa gen anyen, nou pa gen kòb, sèl sa nou genyen se telefòn nan ke nou genyen kòm atou, avèk yon posiblite pou nou fè yon ti megabay, ebyen nou ka itilize Canva san ke nou pa itilize Canva Pro, se sèlman download li, li pa mande plis ke sa, download li.

vide IQ a. Vide IQ a se V-I-V-I-D. V-I-D, epi I ankò, I epi Q. Men, ou konnen, se yon anglè li ye, yo pwononse l an anglè, ki se vide IQ. Vide IQ, oubyen nou di IQ. Ok so ou ka download app la bon ou ka ale direkteman pa Google Chrome epi ou aktive kont ou kou wè ou fè kont Facebook ou fè kont WhatsApp and so on ou jis aktive kont ou ebyen lè ou fin aktive kont ou ou gen yon sistèm ki pa peye ladann ebyen sistèm ki pa peye a la ou ka fè anpil travay pou chèn YouTube ou avèl epi tou lè ou fin download li etc. Lap moutre w kisa ke ou ka fè avè l etc. Ou rale ou ekri an kreyòl kèlke swa lang ou ekri a lap ba ou l men se yon app anglè li ye l pap ka ale twò fò e ke menm an kreyòl la tou ou dwe gen fè kèk koreksyon bon si ou ale nan sistèm entelijans atifisyèl la li fè l tout sa lap fè li ba ou l an anglè menm si ou ta poze l kesyon an an kreyòl lap ba ou l an anglè so kisa kòman pou ou òganize yon videyo Avèk telefòn sèlman nan men w san ke w pa gen laptop ebyen ki app ki ka ede w kwè m di nou se canva ou pap ka fè l san canva paske canva li menm lap ede w pou miniature youtube yo epi avedi sa yo rele thumbnail la e apresa E chat GPT li menm, l ap ede w a ekri ak deskripsyon, paske ou pa ka fè videyo yo san deskripsyon videyo yo. Epi VidIQ kounye a la k ap teste tit videyo a pou l di w konbyen vi ou ka fè avèk tit videyo a. Paske m garanti w, si ke tit videyo a li pa gen, li pa gen potansyalite pou vi, e VidIQ li menm l ap di w kòrèkteman se pa yon sijè. Ke moun pral klike sou li so ou pa menm bezwen pèdi tan ou fè video avèl ok so pa bliye m pa vle fè video sa twò long paske m fèl jodi a avèk yon nesesite ke anpil nan fanatik mwen yo ap mande m ki se kòman kreye yon video ki gen potansyalite ebyen mwen panse ke nou ka fèl pi byen pase m si ke nou gon bon telefòn nan men nou e si nou itilize 3 etap sa yo ki se vidIQ e ki se Canva e chatgpt. 3 bagay sa yo chatgpt depi wal mandel sou Google lap baw plis enfòmasyon de li epi wap wè kòman pou download li epi vidIQ wap fin download li kwèm di ou kreye kont kou wap kreye kont Facebook epi Canva tou ou download li ou kreye yon kont etc apre ou fin gen 3 bagay sa yo ebyen ou gen posiblite pou kreye minyati. Kreye deskripsyon videyo ou epi pou ou teste tit videyo a eske l nòmal. Bon apre sa, w ap gen anpil lòt bagay ou ka fè chak moun entelijans yo devlope nan yon fason. Alò, m swete nou bon travay, a la pwochèn. M swete nou tou ke yon jou m ap tande ke nou fè anpil eko sou youtube la, ebyen m p ap kite. M pap fatige esplike etap pa etap kòman ke pou nou arive reyisi avèk chèn YouTube nou sou rezo a. E mwen konnen ke nou espere plis de mwen, nou ta espere ke m esplike videyo a yon klas pi klè avèk yon pi bon dimansyon bon pou le moman m pa gen ase materyèl men m pwomèt nou as soon as ke m gen materyèl yo kote m gen materyèl yo ebyen se sa ke m ap fè pou m ban nou de bagay pandan m ap montre nou etc tout etap ke n dwe fè yo pa dekouraje avè m e ankouraje m epi konsa n ap rive kote ke n vle rive a merci a la prochèn pa bliye abòne aktive ak klòch la konsa ou va jwenn tout lòt videyo m yo mwen renmen nou e map travay pou nou merci babay.